Mesdames et messieurs, bonsoir! Nou antre lakay yo pou nou kapab pataje bèl istwa sa ansanm avèk ou. Yon istwa ki titre Pa meprize pèsòn moun ou wè ki pase lakay ou, swa ki vin mande ou yon sèvis oubyen ki mande ou èd. Tout fwa ke ou dan ou dan la posibilite pou ede moun yo, fè l. Paske gen moun ki pase lakay ou pa konn kiyès li ye. Istwa sa a nou pral rakonte w la se yon istwa ki ekri an franse men nou tradui l pou ou. Istwa sa a se istwa yon jèn dam ki gen yon pitit li men ki fè yon kansè. Pitit lan fè kansè an, yon sèl doktè nan peyi kote li ye a, nan peyi kote li ye a yon sèl doktè sèlman li kapab wè ki espesyalis nan maladi sa, nan kansè sa ka edel ka geri ti pitit lan. Vwala ke dam nan pa gen mwayen dan doktè lefèt ke son sèl doktè a, doktè a vin cheran. Li pa gen mwayen pou li kapab al wè al ale okskulte doktè sa, pou lal wè doktè an ansanm avèk timoun nan. Men vwala ke doktè sa ki nan peyi a Doktè a gon moman li gon vwayaj poul te fè. Dam nan pa konn doktè a osi. Li tande pale de doktè a men li pa konn kiyès doktè a ye li pa konn doktè a non pli. Doktè a vin gen yon moman li gon vwayaj li pral fè. Pandan kel pran machin li poul ale nan aryopò poul al poul al pran avyon poul ale nan peyi kote poul ale a poul fè vwayaj lan. Li vin rive nan moman, pandan l nan wout, yon sèl lapli bare l. Lapli a bare doktè an, lanèj ap tonbe, lagrèl ap tonbe, li pa ka kouri machin nan. Vwala ke nan lè l te genyen pou vòl la, pou l te pran avyon pou l te ale a, Vòl la pase, avyon gentan ale kite l. Lòske l nan wout la, li wè lè a gentan rive, li dezole. Men pandan l ap retwi, kase tèt retounen kounya, lapli a vin pi fò, pi di, dlo, li pa ka fè anyen. Li oblije kanpe nan wout la, l ap kalkile men kisa pou l fè la, pou l ta kapab rive yon kote, pou l ta raze li, pou l ta, e, e, pase yon ti tan. Vwala ke misye ap kouri machin lan ti pa ti pa tou piti pou l wè si l ka jwenn yon kote. Li rive, li wè yon kay nan yon zòn, se inikman kay la k te la. Li raze machin lan, epi l kouri desann anba lapli a, li parèt devan pòt la l frape. Kouw kouw kouw, dam nan parèt. Dam nan salye l, li salye dam nan. yo pale. Dam nan di, èske m ka ede yo? Li di, wi, e, silvouplè, m ta renmen yon ti kote, m ta renmen pou m pase lapli a la, m te nan yon wout la la, epi lapli ap tèlman tonbe ak fòs, m pa ka fè wout lan, m ta renmen pou m gen yon ti kote m ta pase ti tan an, apre lapli a pase, epi mwen menm pou m ka ale. Dam nan, san fè tèti, li resevwa mesye a. li fè l chita. Pandan ke mesye a chita, dam nan ale rapidman li ofri l kafe. Li pran kafe, li bwè. Pandan ke mesye a fin bwè kafe, medam e mesye, l ap gade dam nan, li wè dam nan chita, li bay yon vizaj ki tris, yon vizaj ki trè atriste. Men li di, men kisa k pase w? M santi ke lakay ou gon pwoblèm. Paske m santi w tris anpil. Epi se lè sa a, dam nan ap reflechi, dam nan ap di l konsa, Pwoblèm mwen genyen ki fè ke m ap reflechi a, se paske malgre jan m ap viv, Men m gon ti pitit la ki gon maladi ke m paka al wè doktè ansanm avèk li. Yo rakonte m nan vil la yo di m gen yon doktè m ta dwe wè. Men pou kòb yo di m ap gen bezwen pou m wè doktè sa a, m pa gen kòb la pou m ta kapab e bay doktè a, pou m ta al wè doktè a. Kisa k vin pase? Moman an rive kote ke dam nan lè l vin eksplike doktè a konsa, men dam nan ap pale a doktè a, dam nan pa janm konnen si se doktè a paske li pa t konnen l vre. Mesye a, doktè a kote l chita a, li santi l fremi anndan li, nan li menm. Epi, doktè a di, Kote timoun nan? Epi, l antre nan chanm timoun nan, li moutre timoun nan nan bèso a. Timoun sa te fè yon kansè nan tèt. Men alalimit ke doktè a poze l kesyon, li di, Men èske doktè sa yo pale de li a, èske ou rekonèt li? Li di, Non, m pa rekonèt li. Men doktè a se nan vil la li ye. E non plis m pa gen mwayen pou m ta al wè doktè sa a. Rapidman, doktè a prezante l. Doktè a di madam, ou pa bezwen pè non. Doktè sa yo yo eksplike w nan vil la ki ka geri timoun nan, li pa lòt moun. Se a doktè sa w ap pale la. Se mwen menm. Rapidman dam nan etone, dam nan sezi. Li pa janm panse ke moun li resevwa se t on moun konsa. Doktè a ale, li pran randevou avèk li pou l ale nan yon klinik. Pou l ale nan klinik li, li ba li fè echanj nimewo telefòn pou l ale nan klinik lan epi pou l kapab wè sa l kapab fè pou dam nan. Kèlke jou aprè, dam nan ale vrèman Epi l kòmanse ap swiv doktè a, rapidman ti pita kòmanse fè mye, epi kansè a ti pita te fè a li kòmanse jwenn yon solisyon ansanm avèk li. Mè frè e sè nan le Senyè, èske w ka konprann ki valè ki genyen lè w resevwa yon moun lakay ou? Ou pa konn ki moun li ye. Ou pa konn ki tip de moun moun nan ye. Labib di konsa lè yon moun pase lakay ou, li vin vizite ou, resevwa l. Ou pa konn kiyès li ye. Paske anpil lè fwa, Jezi Kris gen dwa e pran fòm yon moun, yon sèvitè, li pase vizite lakay ou. Pa gad moun sou aparans. Nenpòt fòm moun nan ye a, Moun nan pa sèlman yon ti dlo, Sèvil tankou son moun te rekonèt, sèvil tankou son moun ou te bay valè, paske moun nan konn pase lakay ou, ou pa konn kiyès li ye. Ki t ap ka Abraram lòske twa mesye yo, twa vizitè yo te pase lakay li, li pa t resevwa yo byen? Dye fè Abraram yon pwomès lòske Abraram te gen vennsenkan, te gen swasannkenz an ekskize. a san tan pou pwomès la akonpli, Dye bay Abraram yon vizit. Anpil teyolojyen yo, yo pale yo Latrinite, twa zòm sa yo kòm Latrinite, le Pè, le Fis e le Sentespri te vizite Abraram. Lòske yo rive, Abraram di, Mesye, nou vin lakay mwen, m p ap ka kite nou ale san m pa resevwa nou. Rapid li gentan fè manje, li bay mesye yo, pou mesye yo manje. Mesye fin manje yo bwè, lòske yo fin kontan, yo wè jan Abraram resevwa yo, yo di, Kote madanm ou, Sara? Epi lòske Sara parèt, Sara ri. Yo di, Wi, nou wè Sara k ap ri. Yo di, Sara, lane pwochèn nan lè konsa, w ap gen yon bebe. Sara oblije ri. Sara panse se nan betiz, paske pou laj li rive la, li pa ta kapab. Sa ki enpòtan nan istwa a, se paske yo pase lakay Abraram, Abraram di, M p ap kite nou ale, mesye, san m pa desèvi nou. E lòske li desèvi yo, mete yo fin manje vant yo plen, epi yo di, Wi, nou, nou, yo deside fè yon bagay pou Abraram. Sèvant sa a, ki resevwa medsen an men pa t konnen kiyès li te ye, kalkile w byen anba lapli sa a, Si l pa t resevwa l, èske l t ap jwenn opòtinite sa a? Kidonk, anpil gen okazyon anpil nan nou rate se paske nou konplekse oubyen nou gade moun sou aparans. Moun yo konn pase lakay nou, lefètke se pa yon gwo zotobre, yon òm de ki gen renome, ki gen non, nou pa nou pa kapab. Anpil fwa, Jezi Kris pase lakay nou, nou pa resevwa l. Jezi Kris di, Lè w resevwa yon moun, Yo di pi piti lakay li ou ba l yon vè dlo se li menm ou resevwa. M ta swete ke apre w fin tande istwa sa a, ou menm, ou pa pral gad moun sou aparans. W ap prè pou w resevwa moun. W ap prè pou w bay moun èd, pou w bay moun sèvis ou. Tout fwa ke sa li posib pou w fè l. Jezi Kris di m nan Matye Nan dènye jou a, gen anpil moun ki pral resevwa repwòch. Yo pral di, 'Ou mete m deyò chen, m te pase lakay ou, ou pa t pran swen m. Ou pral di, 'Mèt, ki lè m te wè w te pase lakay ou? M te di w, 'Wi. M te nan prizon, ou pa t vizite m. M te lopital, ou pa t al wè m. Nou pral di, 'Men ki lè tout bagay sa yo te fèt? Ou pral di, 'Moun ou te wè te pase lakay ou a, ou pa t ba l ti dlo, ou pa t ba l moso manje. men m ta swete ke ou pran sa an konsiderasyon lòske yon moun pase lakay ou, resevwa l paske ou pa konn ki tip de moun w ap resevwa. Nou espere ke apre w fin tande videyo sa a, li va pote yon gran chanjman nan lavi ou e ke Bondye va beni ou e konsa tout moun ki pase lakay ou, ou va resevwa yo. Se te sèvitè, frè w, frè Pierre Richard Clervil. Nou espere pa tande video sa poukont ou. Pataje l avèk anpil lòt moun e konsa w ap jwenn yon benediksyon san parèy gras Bondye li menm l ap kapab kouvri ou. Abòne ansanm avèk chanèl lan, pataje li, ba nou yon like e kite yon kòmantè e konsa sa fè nou di men. Ke Dye vou benis, n ap re ankò nan yon pwochen video.